Lè w tande pale de zanj, kisa k vin nan tèt ou? Yon bèl vizaj, de pè zèl, de gran limyè. Enben, ou twonpe w tande. Sa w panse de zanj lan se pa sa ditou. E sesi, daprè la Bib. Zanj yo, yo sanble ak de bagay ki ka fè w fè de kochma ki ka twouble. tout lavi w. E apre ou fin gade videyo sa m sur e sèten ou ka pa janm anvi wè yon zanj nan vi w. Men youn nan objektif prensipal videyo sa se montre w ak kisa zanj yo sanble tout bon vre, se fè w wè zanj yo tout bon vre e sesi daprè la Bib. An ale. Jan m te anonse w sa, zanj yo yo ka parèt dwòl anpil. Malgre nan anpil film, nan anpil seri televize, yo toujou montre nou de zanj ak. 2 pè zèl, 2 vizaj, 2 nèg ki gen plizyè boul, oubyen 2 fanm k avèk bèl cheve, men prepare w paske sa w pral gade la a li ka gen gwo enpak sou lavi w donk ou pral wè 2 vrè zanj. Zanj yo egziste nan anpil relijyon e zanj yo te kreye depi byen avan mwen menm avè w ki se lèzòm. Pa definisyon, yon zanj se yon mesaje. Donk, zanj yo la pou fè medyasyon antre Bondye ak lèzòm yo la tou pou pwoteje epi enspire. Nou tèlman imajine ke zanj yo bèl, lè n ap pale ak yon fi, nou konn di l Tu es belle comme un ange. Nou menm rele fi yo Mon ange. M sur e sèten, apre videyo sa a, ou p ap rele mennaj ou, ni madanm ou Mon ange ankò, amwenske ou ta di l sa ak yon lòt entansyon. Ou pral wè sa pi devan. Toudabò, yon zanj se yon kreyati surnaturel. Donk, nou pa ka konpare l ditou ak lèzòm e nou pa ka oze konpare l ak okenn lwa ki genyen nan lanati. Zanj yo gen kapasite pou yo parèt tankou moun, donk pou yo sanble ak moun. Se sa k fè, nan Jenèz 18, li di, Bondye te parèt ak de zanj, donk yo te tankou twa gason, e lè Abraram wè yo, li pwostène devan yo. Evènman sa a repete plizyè fwa nan Bib la, kote zanj yo parèt tankou moun. Men, detwonpe w. Se pa fasil ditou e se pa tout tan yo parèt sou fòm sa a. Gen de lè, zanj yo parèt sou yon fòm, m garanti w zanmi m, ka fè w pipi sou ou. E se fòm sa menm mwen pral montre w la. Youn nan bagay ki parèt evidan, nan prèske tout pati zanj yo repete nan Bib la, a chak fwa zanj yo pral rive kote k gen moun, youn nan premye fraz yo repete, yo di, Pika w pè. Se paske, moun ki konn wè yo anvan sa, toujou pè. Yo toujou enkyete, efreye, paske zanj yo, yo dwòl. Kounyeya, ann gade Kòman zanj yo ye tout bon? N ap kòmanse ak twa gwoup, serafen, cheriben avèk twòn yo. Sa w ap gade sou imaj sa yo la a, se reyalizasyon de yon atis 3D ki rele Jonas Feifer oubyen Pfeiffer. Misye reyalize imaj sa yo an fonksyon de sa ki genyen nan Bib la. E se sa menm mwen menm avè w n ap eseye analize. M te sot anonse w serafen.

ke Jonas, jan m te anonse w li, yon atis, repwodui. Zanj serafen yo jeneralman toujou reprezante pa yon gwo limyè e yo gen anpil responsablite. Men, youn nan pi gwo fonksyon ke serafen yo genyen se pwoteje twòn divin nan. Kounyeya, kòman Labib di zanj serafen yo ye? Nan Ezayi 6, vèsè 2, Li di konsa. Serafen yo te sou tèt li e yo chak te genyen sis zèl, de kouvri fas yo, de pou kouvri pye yo, de pou yo ka vole. Jiskaprezan, serafen yo genlè pa parèt twò dwòl ke sa. Men, dapre sa m wè la a, yo genlè te gen anpil zèl. Kounye a, ann gade nan Apokalips 4, vèsè 8. Ki sa l di? Kat èt vivan yo, yo chak te gen sis zèl. Yo gen yon pakèt je anndan kou deyò. Yo pa janm repoze. Nan nwit kou lajounen y ap di, Sen, sen, sen, Lesenyè Toupuisan ki te la, ki la e k ap vini. Donk, dapre sa n konprann, malgre tout zye sa yo, yo te genyen andedan kou deyò, men yo pa janm repoze. Sa vle di, de je yo kale la nan nwit kou lajounen, y ap fè sa yo gen pou yo fè. Donk, se dapre tout eksplikasyon sa yo, Ke atis Jonas repwodwi sa wap gade la yo. Bon ou menm kisa w panse de sa a? Si ou ta fè eksperyans ou wè yon bagay konsa swa fas a fas an imajine l parèt byen gwo sou ou sot nan syèl la oubyen pandan wap dòmi kòman wap reyaji? Èske ou pap pè? Bon kounye a ann gade pou Chewouben. Men byen anvan ann gade kòman Jonas li menm reprezante.

Vèsè 4 jiska 14 la, li di ki sa? Mwen leve je m, gade, mwen wè yon gwo van tanpèt k ap vini soti nan nò. Zèklè t ap fè yanyan nan yon gwo nyaj. Syèl la te klere toutarebò nyaj la. Nan mitan nyaj la menm, kote zeklè yo t ap fèt la, te gen yon limyè ki te klere tankou kristal. Nan vèsè 5 la, li di, Nan mitan van an,

Nan mitan bèt yo, ou ta di yon gwo boukan dife ak gwo flanm tankou flanm bwa chandèl tou limen ki t ap ale vini. Dife a te klere anpil, te gen zèklè ki t ap soti ladan l. Bèt yo menm t ap kouri ale vini byen vit tankou zèklè. Bon, si yo ta ba w yon kreyon ak yon papye, yo ta mande w pou w desine yon bagay konsa. Ha ha ha! Zèklè, dife. Anpil zèl, zèl li lonje eeh nan. Ebyen wap konprann kisak fè atis Jonas dekri zanj chérubin yo konsa. Antouka dim kisa w panse de yo. Figi moun, anpil zèl. Kounya byen rapid ann gade pou twòn yo. Si nou toujou kontinye nan Ezekyèl premye an, kounya nou prale nan vèsè 15 lan, kisa l di? Mwen tap gade bèt yo, mwen wè 4 wou kap woule atè, youn bò yo chak. Kat wou k ap woule atè youn bò yo chak. Tout wou yo te parèy. Yo te klere tankou wòch grizolit. Ou ta di yo chak gen yon lòt wou menm gwosè pase antravè ladan yo. Tande byen wi. Sa se vèsè 16 la. Vèsè 17 la di, Paske wou yo te ka woule nan direksyon kat pwen konpa yo san yo pa t bezwen vire. Vèsè 18 la di, Jant wou yo te byen gwo. Yo te kouvri ak je sou tout kò yo. Vèsè 19, Chak fwa bèt yo deplase, wou yo deplase tou ansanm ak yo. Si yo leve anlè, wou yo leve anlè tou. Vèsè 20, Bèt yo ale kote pou yo ale, wou yo fè tou sa bèt yo fè, paske se bèt yo ki t ap kontwole wou yo. Vèsè 21, Bèt yo vanse, wou yo vanse tou. Bèt yo rete, wou yo rete tou. Bèt yo leve anlè, wou yo leve anlè tou. Paske se bèt yo ki t ap kontwole wou yo. Bon, de tout fason, anpil wou, anpil zye. Pa bliye la a, nou nan Ezekyèl 1, nou rive jis nan vèsè 21. Ni mwen ni wou, m si e sèten, nou poko janm won zanj. Men dapre sa nou li nan Labib, ansanm nou ka konkli ke sa yo montre nou de zanj yo, Ta sanble se pa sa ditou non. Sa nou konn abitye wè deja, ta sanble se pa sa ditou. Donk, èske ou menm, w ap bay rezon ak atis Jonas ki kreye ou ankò ki desine, ki anime zanj sa yo pou nou? Kisa w panse de sa? De tout fason, anpil imaj sa yo sitou sa ki di nan Labib, n ap raple w ke Bib la li menm pa gen imaj, imaj kote ou ka wè, yo jis dekri e gen dèzatis yo menm, anba kout penso yo, Yo reyisi repwodui. Men pa bliye lè atis la ap repwodui li fè pase sa l konprann. Li fè pase defwa sa l santi. Menm jan, si w wè imaj sa a, w ap di se Jezi. E si w ta wè l nan dòmi w ap di ou wè Jezi. Paske ou pa gen lòt imaj de Jezi. M konnen sijè sa a se yon sijè ki mande anpil refleksyon. Men nou gen dwa nou pou n analize. Nou gen dwa nou pou n fouye je gade. Sa w panse?